Bonjou bonswa fanmi Bòlèt la, byenvini sou Chez Toto kote nou fè chif yo pale. Si w vle gwo konbinezon pou w kapab fè kòb e w pare pou fwape, ebyen ou rive nan bon bò a. Pa bliye abòne, mete klòch notifikasyon an epi ann al fwape ansanm paske Chez Toto se pa chans, se kalkil. Pou jodi 27 jiyè 2025 lan la, pa bliye nou di w se abòne, pataje l sou WhatsApp, Facebook, pataje l avèk yon zanmi. ki yo menm kap chache yon chanèl fyab pou yo kapab pran boul pou yal jwe oubyen yon moun tou ki kapab fè metòd e ki ta bezwen yon chanèl pou yo fè konparezon ebyen Chez Toto le Bòlèt se referans la pa bliye nou diw ke nan semèn nan la nap pote yon metòd pou ou prepare ou epi patajel donk chif ke nap verou jodia la pa bliye mete bò kote boul yo tap soti yè e yon moun paka di li pa bay li wap chwazi vin a fèy la men si wal gade nan Video kem te lage pou yè 26 juillet a ou paka pa wè ke gen boul ki soti nan swa ke boul konbinezon kem te fè yo epi ou gen boul ke nou te rale yo men byen ke li pa ok byen ke nou menm nou pa bay twò gwo lo lèn soti a 6 e nou pat bay yon gwo lo nan 6 kem te pran yo men te gen plizyè boul ki soti nan midi e swa nan konbinezon yo donk chif 9 ap konbine pou jodia la.

Ok se mwen 66 33 sa vle di se boul pè konbinezon men nap soti a yonn ladanl sa vle di 2 boul pè sa yo donk pou moun ki gen kòb ou ka veye se boul wap veye ou ka veye 5 boul pè sa yo pase boulèt la li menm depi ou wè se jou fèt bagay sen souvan genyen boul pè li menm kap soti ki mache avèk 80 oubyen 53 56 donk se konsa li ye.

41 14 41 14 Se premye boul ki nap veye pou tiraj a midi swa la pa bliye nan semèn nan la depi dè lendi la nap kòmanse fè separezon yo nap ba ou l pou midi epi nap ba ou l pou aswè yon fason pou ou menm plis konprann e pou ou plis adapte ou avèk ebyen metòd Chez Toto Bòlèt pa bliye se pa chans se kalkil se metòd nou se strateji se pwobabilite ke nou konprann anvan ke nou pote yon videyo ba ou se pa annik nou dòmi.

Fòk nou promouvwa chanèl la ou menm kap swiv nou peu moun ki kòmanse adapte avèk Chez Toto Bòlèt enpi se eseye promouvwal pou plis moun ebyen vin nan chanèl sa pa bliye nou di ke nou pat sèlman la nou pa fenk vini sou YouTube nou te la deja sou Show TV Zanroti avan menm gen anpil nèg ke nou wè jodia la yo kap ouvè kò yo nou menm nou pa ni nouvo e nou pa ni Ebyen apèn kòmanse tou, nou nou te cho sivi, nou te cho sivizan nou te, nou vin pase a on limite dlo fri, e jodi a la nou seche tout ou bon nèt paske nou te pèdi plizyè chanèl. Donk, nou ka di, e 41, 32, ebyen 54, epi 46.

ou ye men ou menm ki gen kòb ou di wap veye pou pa pèdi menm pou jounen an la e men 10 boul yo pou pri poul pè ok 66 33 sitou 66 ki trè pwobab trè trè pwobab liye pou jodia la ok sa vle di nou di w ke nou te sot nan fèt fòk nou veye boul pè yo trè prè 56 trè prè paske yo posib boul sa yo menm yo soti direkteman nan fèt gen 80 tou men 80 pa twò soti nan jan de fèt sa yo donk paske se fèt byen fete se pa fèt lanmò ok e nou ka di premye maryaj ki n ap veye la ebyen se 14 14 Bak 36 se premye maryaj ki n ap veye pou jodi a la ki se ebyen egzakteman 27 jen dezyèm maryaj ki n ap veye pa bliye like abòne pataje se 32 45

tou ki te genyen metòd li ki anvi fè konparezon se Toto Bòlèt se referans la pa bliye like abòne mete klòch notifikasyon li pap koute w anyen si w fè sa paske wap swiv nou se degaje w pataje l men 2 maryaj 2 loto 3 2 loto 4 men boul gen ap plis veye epi men boul konbinezon yo donk se Toto se pa chans se kalkil.